Hello guys, nou vin fon ti pale sou dosye Miskaden an ki ap fè anpil aktyalite, nou konnen kounye a la se pale yap pale de Miskaden, de Miskaden ki te tiye yon bandi, ki te tiye l, te fè l pale sou trezon, depi aprè sa yo tande l mouri. Anpil pale depi lè l fin, li fin fè sa, tout moun, dwa de lòm, tout moun mande anraje, yo sa ki kont li, sa ki pou, sa ki kont. Nou menm nou vin bay opinyon pa nou. Opinyon pa nou nan peryòd nou ye la, nan sitiyasyon Ayiti ye la, nou bezwen yon nèg ki pou ranvèse bagay la. Jan yo ap mete dezòd la, nou bezwen yon moun ki pou vin mete lòd.

Fòk ou jwenn yon nèg ki tankou yo ki pou konbat avèk yo. Ase nèg sa yo, kounye a la an peryòd Ayiti ye la, peyi a yo, jan yo mete peyi a la, tout moun se kouri, braze kite peyi a ba yo, fòk gen de seri de nèg tankou Miskaden ki pou konbat avèk nèg sa yo. E se pa yon sèl Miskaden ki ta dwe genyen pou kantite bandi ki genyen nan peyi sa a. Fòk ta gen nenpòt kantite, fòk ta gen nenpòt 100 Miskaden Nèg ki ki ap goumen konsa, ki ap goumen jous pou l bay sekirite. Yo di menm dòmi l pa dòmi. Li pa gen tan pou l dòmi pou l bay sekirite. Okontrè pèp la ta sipoze apresye sa. Paske yon sèl grenn moun nan pa sifi. Pou moun ki ap goumen, ki ap di yo ki pa dakò. Mwen menm yon sèl la pa sifi. Sa se opinyon pa m. Yon sèl grenn Muscadin an pa sifi pou mete peyi sa nan eta peyi a ye la. Nan sitiyasyon li ye la. Pa gen moun ki kapab fè pèsòn moun konfyans. Pa gen kote ou ka mache pou nan ka ou vin rive menm palè jistis bandi pran. Epi pou n ap pale pou yon nèg ki vle retabli lòd. Se pa dakò n dakò a sa ke jan ke dènye sitiyasyon an te pase a, dènye evenman ki te parèt nan televizyon an. Petèt li te ka fè l yon lòt fason, se pa dakò n dakò avè l. Men, nou pa ka akize, etènize nou sou sa ki fèt mal la e tout sa l ap fè k byen yo. Se moun yo l ap bat pou l mete sekirite a e sekirite l ap travay pou l mete a. Se sa yo pou nou enterese, okontrè se ankouraje li pou lòt moun tankou li kapab antre nan batay la pou nou ranvèse lòd la. Paske konnya la, si nou pa met ansanm, si nou pa fè yon feso pou nou konbat avèk ensekirite sa ki genyen an, ensekirite jeneralize tout kote se Ensekirite nèg a zam pran tout kote yo jus te teritwa sa se pou yo teritwa sa se pou entèl teritwa sa se pou entèl yo separe peyi a pa ti mòso a si nou pa fon en on feso met ansanm pou nou konbat sa pou peyi a kapab vin ansanm pou tout moun kapab viv ansanm demen pita pi tris Pase nan sitiyasyon nou ye la, pa gen, pa gen afè, lon moun ap goumen pou l sove peyi a, nou pa gen pou n ap leve kont li, leve kont li pou n ap di, non, pase, kounye a pa gen anpil moun ki vle menm goumen pou Ayiti ankò. Yo pa vle met men yo nan pat la pou yo goumen, paske yo pè, tout moun pè. Tout moun pè, paske si yo pale, bandi ap touye yo. Si nou gen yon grenn moun k ap bagay okontrè se ankouraje pou nou ka ankouraje l, mete men ansanm avèk li. An nou mete men ansanm pou nou wè si n a sove Ayiti. Pase nan sitiyasyon li ye la, se nou k pou met men ansanm. Nou k pou met men ansanm pou nou wè ki jan nou kapab avanse a peyi sa, pou nou kraze ensekirite sa. Premye bagay ki pou kraze pou nou avanse se ensekirite sa. Ensekirite a se kraze li dabò. Depi nou gen sekirite, Nap kapab avanse ak lòt yo. Ensekirite manipile sa a fòk nou jwenn on fason. On fason pou nou kapab rezoud li. Premye bagay pou nou dwe rezoud se ensekirite a. Nou dwe jwenn plizyè nèg tankou Miskaden. Plizyè nèg ki pou konbat ensekirite a. Ki pou prè pou di wap batay. Ou pap gen dòmi nan je menm jan avèk Miskaden. pou kapab konbat ensekirite sa a. Pase si pa gen nèg sa yo, peyi a ap fini. Pa pou vin rive yon lè nou tout jèn ki nan peyi a se kouri n ap kouri tankou jan nou kòmanse kouri a, y ap imilye nou nan tout lòt peyi pou nou kapab just paske nou pa ka rete Ayiti. Ap vin rive yon lè, se de twa grenn moun k ap ret nan peyi a. Bandi ap vin pran l nèt. Si w pa gen zam, si w pa ka kenbe zam. Ou pap ka ret nan peyi a. Nou pap kite l rive nan peyi, nan peryòd sa, nan moman sa. Se pou gen de zòm ki pou kanpe avèk Miskaden. Ki pou ba l fòs. Ba l de mo zankourajman. Pou l kapab avanse. Pou l kapab retire peyi a nan men bandi. Rache peyi a nan men bandi. Pou nou tout kapab jwenn. On ti moso lapè. Pou nou tout kapab di, n ap desann lavil, tankou jan n te konn desann lavil. N ap desann gran ri, n ap desann, n ap, nou, nou pa pè pou nou desann lavil la. Nou pa pè pou n al Kafou, pou n al Fontamara, pou n al Vilaj de Dye, pou n, Ti Bwa, nenpòt kote a. Tankou l te konn fèt avan. Moun pa t konn pè pou y al Kafou, pou y al Fontamara, pou y al Vilaj de Dye, pou y al Gran Ravin. Kounye a tout moun pè. Fòk nou jwenn desede nèg ki pou rache peyi a nan men bandi yo. Alò, m ap sipòte Miskaden. Mwen menm m ap sipòte li paske m bezwen de zòm, plizyè lòt nèg tankou li ki pou avanse. Si ou menm w ap sipòte li, mete sa nan kòmantè. Mete sa nan kòmantè pou nou menm nou vle sipòte li pou nou kapab avanse, pou nou kapab gen de zòm tankou li pou avanse ak peyi a. A la pwochèn. N ap pale, n ap rankontre nan yon lòt videyo e n ap pale plis. A la pwochèn. Se sa m te gen pou m di sou dosye Miskaden an. A la pwochèn.